Mesye gade je fi a non mesye. Antouka m pral devan mèt kafou a. M pral mande 3 zonbi. M pral revanje avè l. E m ap byen prann.
Jodi a se pou m mache bay nouvèl la tout kote. Pou jan m wè mesye sa la. Li pa sanble l ap fè bon bagay non. Bon mesye al ba l pawòl la. Petèt Bondye ta antre nan panse l. Bon m eseye ale m wè. Bonswa frè.
Se ou menm. Ou ret la. Sa k pase? Lè m ta di la di m tande ou di m frè. E pitit papa w mwen ye ou pitit manman w? Ou se frè m nan Jezi. Se sa k fè m di w frè. Gade ou konn sa k pase pitit.

Bondye ap rele w. Di, Ou malad? Nan solèy sa a w ap pwonmennen ou menm? Gen gen lè bò isit mwen soti. Se pawòl Bondye m ap pataje tribò pa bò. Epi m kontre ansanm avè w, Sentespri Bondye antre nan mwen, m pouse m pou m di w, Retounen vin jwenn li, soti nan sa ou ye a. Nan kisa ou wè m ye? Hein? Ou pa gen chwa mi gade al chache bout ou tande pitit. Ou wè son madanm ki ki m sot kote lala ki ban m yon pwoblèm e dèyè l m prale kot mèt kafwa m prale la m pral nan travay m pa ka kanpe pale avèk timoun paske m yon timoun ye m pa ka kanpe pale avè w tande pitit kite m al nan wout mwen tande m ale m ale m ale tande.

Kote w ye a ou santi byen? Lè w kay Bondye ou pwòp, ou santi bon, ou mal.
Non sè, ou pa sal, e pa nan fason sa nap di, ou pa sal. Menm sèl di fòm pwòp e se kou pwòp. Non cheri. Ou wè egzanp, nou pa vin antre nan vi prive w. Sè m, Jezi ap rele w. Tanpri, li di w vin jwenn li. Li gen gras pou ou sè m.

Pou m al mande mèt kafou pasay, m bezwen 3 zonbi, kote l ap prale la, pou m wè sa l ap fè pou mwen. Sole wè sole vwe, se pou yon m pa ka rete pa la timoun tande pitit. Si w bezwen, si w bezwen mori li ou ka al nan plas lan men pote avèk ti pen an li pa ban mwen an, m ka manje w pou pen an ou pa ban mwen an tande. Ret nan wè w tande pitit. Non Jezi bezwen w

kouran ou antouka pitit kite mal nan wout mwen tande m freo pitit kite mal nan wout mwen kite mal nan wout mwen tande m Ebyen ke Bondye fè w gras yon lòt fwa ankò m swete pou le senyè ta fè m pase nan chemen w. Mwen te fanm ap sone gen yon mesye kap relem la yè maestro sak gen menm kòmsi. Ah map tann ou nan espas la gen kèk tan la wi. Ah ou gentan deyò deja menm. E menm nan wout map vini menm m preske rive sou ou mèt tann mwen. Fè rapid monchè menm kote avèm.

Senyè men sè a aprè midi a nou remèt devan w papa nou konnen aprè ou menm ki gen gras lakay ou pa gen lòt kote ankò nou di w mèsi senyè paske ou fè travay nou byen mache senyè paske pou jan nou te sòti senyè nou konnen nou gen pou nou rankontre ak yon sè papa paske pou jan ou te ranvwaye nou senyè Nou konnen apre ou pa gen ankò Senyè, men nou remèt li nan men w apre midi an papa. Apre ou papa pa gen gras ankò, men sè a Senyè nou remèt devan ou. Apre ou papa nou remèt li men li men li papa, men sè a. Jezi nou di w mèsi papa pou sa w fè pou nou apre midi a. Nou pa kwè nap jwenn yon gras konsa ankò, men nou di w mèsi pou sa. Mèsi Senyè. Mèsi. Mèsi papa. Mèsi. Sè.

Ah ou konnen m toujou ap brase moun bay moun mato men e sam toujou fè e ou menm sa w fè. Yo mafya mwen men e sam fè tou papa ou wè sa frè pa janm mache kitel non frè ou wè sa yo mafya. Bagay menm jan avèm papa mwen menm ki gen sa la tou. Yeah menn menm keb ou wè.

Gade wè, sa se malachite nou, se kay Dalil ki ban mou kafe. Tande sa m di w byen wi. M bezwen pou w gade, pou nou lè nou rive gade, lè nou rive pou nou masakre l, kounye a pou nou mennen l ban mwen. Nou mache. Depi nou rive kay manzè, se pou nou mennen l ban mwen sou plas. Kounye a menm m ap tann nou. La menm m ap tann nou wi ok.

Sèm, malgre nou pat mandew non, men nou byen kontan paske ou pa fè rebèl avè nou remèt Jezi non men ou menm aprè midi a. Ki non sè? Mwen byen kontan tou.
Mwen pandansetan m santi m tap fè rebèl avè nou, m santi m vin yon lòt jan, m santi m yon lòt moun. Ou wè kay Bondye gen gras. Jodi a kay Bondye genlè gen anpil gras wi. Pa genlè non sè, li gen gras, li gen gras.

Alo. Wi, sa k pase? Pale cho non men. Koman 12 mil dola? 12 mil dola? Non men, m pa bay ton chita pou 12 mil dola. M16 la, m te getan di pou ban M16 la pou 50 mil dola. Ameriken anko ou. Eskize, mesye, eskize. Se pa ou lajan ka pale la. Wi. M te dwe 63 mil dola, m bezwen pou m vwayaje. 63 mil dola. An e 9 milimèt la lap ka bay 63 mil dola pou li? An e ben men 9 milimèt la sou mwen la l tou chaje wi. Mesi eskize. 9 milimèt la tou chaje la. Map Ok map rive map pote ba ou kounya la. Dakò.

Sè Caroline, sè Dania, mwen mèsi nou anpil wi paske m te santi m pat nòmal, m santi m kòmanse ap repliye vin nan sans mwen. Sa kay Bondye gen gras, nou kite w avèk gras Bondye sè. Pa dekouraje non sè, pa dekouraje. Rete avèk gras Bondye sè.
Ok sè.

Gadon bèl timoun kap vin la mesye. Shit m tou pase yo menm. Bonswa bèl demwazèl. Bonswa.
Ou anfòm?
Wi m anfòm.
Eskize m m pa deranje w twòp? Wi ou deranje m wi. M te gentan konn sa. Donk sa pap deranje w? Non pa m se Jordens. Non pa m se Nil. M se yon atis. Yo rele m Don Job.

Nou ta wè misye la menm. Men sinature misye, misye gen zam sou li menm. Men non, ou pa janm konnen. Sa vle di, misye vire, e bay li ta pral bay li. Ou pa konnen non. Sa vle di, si kòb la gentan nan men misye, kòm si, nan bras li. Men, gen yon lòt bagay ankò ou pa janm konnen. Moun ki prete anvan, e li menm ki an priyorite mafya. Menm ke li gen zam sou li, depi li gentan prete, li fè li leve de men l anlè, anyen li pa ka fè ankò mafya. E pa manti non papa, wap mete w aktif, e mwen map toujou aktif. Deja. Kòm si pou, depi n prete sou misye, nou pa gentan fè anyen. Tout bagay pase monchè.

Se, kouman ma fè mesi? Bon, an al, bon, bon pwese vin vwe nou bay met la, lòt jou ma fè travay la, jodi a jou a pa bon pou mwen. Bon, bon vwe nou bay met la. Nou kanpe la, kèm sote wi. Mwen, mwen vwe nou al jwen met la. Yo apre jodi m pap travay la ankò non, m pral travay nan semitye a kote pou moun pa janm wè a ou sa map fè. Gade kote m vin kontre nou an tranp la nan vin kontre nou mache nan pye nou. Ok paske lap blese w. Men m panse menm lè lap blese w men verite a ap geri w aprè. Sa pap deranje w si m di w m renmen w? M pa konn rayi moun non. Pa t kesyon. Se vre moun pa konn rayi moun. Men nan fason m renmen w lan se diferan. Donk m panse konprann sa m santi an avèk sa ou di m lan se 2 bagay ki diferan. Donk m te pran anpil tan avan m te resi jwenn chans pou m te di w sa.
Se moun legliz ou ye? Donk, pou ki sa?
Paske yon moun legliz pa yon di pou moun ane. Ok, bon m diyo, ekzakteman sa pa yon di an, li mete w nan bon chemen. Sitou nan chemen legliz la. Ou wè, m se moun legliz tou. Men m pa ale souvan, men m jis bezwen moun ki pou ankouraje m. Kòm ou se moun legliz, donk, m panse w ap ban m chans pou w ankouraje m plis. Kounye a, sa w wè? Wè sa m t ap di w la? Kounye a, w pa aksepte pou w pran levanjil la? Levanjil?
Wi m paske m di Bondye voye m chèche w. Ou bezwen pou m pran levanjil la? Wi fòk ou pran levanjil la retire w nan sa w ye a. Bon pandan w di m sa m ap aksepte vre men kouman non w rele menm? Mwen rele sè Rachèl. Sè Rachèl? Wi. Anben w konn sa k pase? Menm jan w wè.

Gon bagay m pa ka konprann an Ayiti. Moun yo rete vòlò sou vòlò yo kanpe. Ou wè mwen menm, gade, m gen pou m manje yo grenn pa grenn. Grenn pa grenn m ap manje yo.

Sanble m konn wè sè sa legliz la wi. M ta rele li pou m ka fè wout la ansanm avè l. Ay m pa tèlman renmen lè m poukont mwen an non. Ey ma sè! Lè ti l sèvant.
Vin m pale w silvouplè ma sè.
Men mwen wi sèvant.

Pa gen ankò nou tap fè? Wap bezwen konnen frè.
Pa gen ankò nou tap fè? Non.
Ok Dendy, antanke 2 jèn, poukisa e travay sa nou oblije ap fè nan lari? Sa pa regade nou. Ma sè, al bat wòl legliz la avè mwen nan sèvis la. Sa w te genyen? M tal nan yon sèvis, yon sèvitè ki te envite m. E sak fè m pat prezan? An, e sak fè m bat wòl la? Kounya, kounya la menm nan m sot rankontre a yon frè la sou wout mwen la, kounya la menm nan m ap ba l levanjil, apa mesye a rale mouchwa pou l bagay mwen, monchè m ba l de twa kout le san de Jezi, lè l ap di m konsa o l ap fè m tounen fi a li pral bagay pou, m pa konn sa l gen a yon fi genlè.

Donk, sa ou di an se mwen ki ta dwe di w li. Eskize m si tout fwa m te gentan mande nimewo nan. Se jis paske m te gentan met nan tèt mwen ke se. Ok. E m panse, ou konnen anba, bò kote plaj lan,
e dimanch ou pa pou kite se te. Blòk 4 wè.

Sa wap fè?
Wè si w ka met bal sou kaka a non menm. Jis lè sa fè ak ou.
Jesus is Lord!
Ba wè non. Nou chofe ou la? Nou chofe. Kèt kòman nou pral lakay nou menm? Nou pa wè misye. Nap ret atè a. Shit. Kèt. Kote pitit moun ki te ka pase soti la men yo ta ban nou ti men pou nou leve men. Parèy tou sèvant. Konsa tou m te kontre avèk yon mesye. Sanble yon malfektè li gwo chapo nan tèt li. Kounya wap bal levanjil la. Oh oh. Te pral rale mouchwa li banm 3 kout mouchwa tou. Jan w di m nan wi. M santi pye m ap pèdi tè. Konsa tou m santi Sentespri konble m. M di, Ala tè m nan le non de Jezi. Epi mesye a tonbe la nèt. Ok, genlè e menm mesye sa m sot kontre a la la 3 zonbi. An, petèt e li menm.

Kyèt men se se ti moun ki ki ki vin manyen m la men m santi misye foure men nan pòch mwen men kyèt bouch mwen pèdi wi men kyèt m pa wè o non kite se o gade de de pou pa wè nan E li menm?
Paske lè m t ap pale ansanm avè l la, m te tande l te ap di konsa l pral leve yon zonbi, ta, di ke m tande gen yon moun ki ba l pen san ka, ki ba l kafe san pen, pitit. Gen lè pou sa. An, be mwen la 3 zonbi yo. Lè m ap plede rele mesye pou m pale avè l. Oye mesye al bagay. Li site mouchwa l, se si se la. M di wa, li di wa ou la fè m pase nan plas la. M di wa ou ap fè m pase nan plas la. M pa gen pwoblèm ou ap fè m pase nan plas la. Men w ap pran sa anvan. Depi w pa ka pran sa w pa ka fè m anyen. Ebyen sèvant, Ou wè nou gen travay nan men nou, kounya la, nap mete tèt nou ansanm pou nou lapriyè pou nou bloke tout sa malfektè yo ap fè nan zòn. Wi, anben sa fè mwen mte bezwen yon fòs, paske mte pou kont mwen, mgen fòs la, fòs Bondye nan mwen menm, men mte bezwen yon moun pou akonpanyem poum fè travay Bondye a.
E Bondye k fè nou kontre tou ma sè. Wi anben Bondye menm wi. Sanble legliz la ou prale la. Nan legliz la m prale la nan sèvis la m prale. Anben nan m prale tou.
Anben an ale paske lè a preske rive. An ale sè.

Nou wè gen zam atè a malgre gen zam men nou pa bezwen konnen senyè men yo ap rele yo pa wè yo pa wè etènèl di nou nan gras ou bonte ou mizèrikòd ou kounya la senyè nou ap mande ou pa fè yo gras senyè ou pa fè yo gras nan le non de jezi mwen resevwa otorite nan syèl la kounya la gerizon o non de jezi ke wè o non de jezi.